Non m pa ladan. Tony, m gon kesyon pou ou wi Tony. E gon moun ki poze yon kesyon, e si ou gade anlè a w ap wè l. Ou te anbasadè kiltirèl de la komin de Carrefour an 2016.

Lè inogirasyon an, mwen te pran prè de, m kwè nou te bay yon afè de 500 mil goud konsa, yon bagay konsa m pa sonje. Nou te fè kado yon pakèt liv. Pa gen moun non ki al fè lekti whatever jan l te ye ladan l non. M pa kwè ke gen moun ki fè sa. Pandansetan, majorite pwogram ke m t ap fè, m toujou pwomote l, m di bibliyotèk lan ouvè kounye a avèk majistra a, ke mwen menm mwen te kolabore pou n te fè sa, paske pa t gen. Dezyèm bagay ankò, mwen konn fè yon chanpyona vakans chak ane nan 18. Nou gen prè de 66 oubyen 67, yon bagay konsa, ti moun ke nou peye lekòl pou yo. Nou ba yo valiz, nou ba yo kaye, tan dòt bagay ankò. E ke mwen toujou fè. Chak ane ke m fè l. Toujou bay de konsèy avèk jèn yo. Nan mixtape mwen, m toujou bay konsèy. But moun yo pa janm prete atansyon avek sa yo. But yo bliye ke pati sosyal lan men se nan pati chawa ke yo toujou ale. Dènyèman gen yon moun ki voye yon video ban mwen. E o Tony apa ou te nan bibliyotèk lè ou tap lè inogirasyon an mèsi te gen yon bagay ke m te resevwa mèsi. Yo pa janm prete atansyon a sa yo. Yap chache bagay pou yo denigre m. Yap chache kote ke map di timoun 2000 se sa ke yap chache men yo pa janm prete atansyon avek konsèy ke m bay yo an nou di an nou di ke dènyeman sou tiktok m just fè yon ti trip timoun 2000 bagay kap mennen blablabla gen atik ki soti tout moun ap poste o wi gad sa Tony di Jean-Jean Roosevelt ki soti yon trè bèl mizik jenerasyon 2000 avèk yon bèl mesaj eske menm moun sa yo poste l yo pa okipe Jean-Jean mwen di w sa moun yo se de moun ki trèt anpil se pa renmen yo renmen Jean-Jean lè yap pale de Jean-Jean Men le fè ke siksè Tony Mix bay anpil moun pwoblèm, yo pran Jean Jean, yo mete l anfas mwen, men se pa renmen yo renmen Jean Jean. Yo pran Jean Jean kòm si pa dou poul. Si yo pran Jean Jean, yo panse ke yo ka kraze m avèk Jean Jean. Men yo pa renmen Jean Jean vrèman. Èske w la? Poukisa ke mwen menm m di timoun 2000 k ap mennen, nou pa renmen l, nou pale de li pa gen pwoblèm. Kounye a la a, lè Jean Jean soti yon bagay ki ap felisite, bay konsèy a timoun 2000. Rejte sa Tony di an epi sou tout platfòm yo poste Janjan. Yo pa poste Janjan. Yo pa pale de mizik Janjan. E son trè bèl mizik ki ba yon bèl mesaj a la jenès. Eske yo pale N ap tann ou jwe l nan kòmansman 7 ou. Mèsi. Non.
M p ap jwe l. Eske m konn abitye jwe Janjan deja? Non. Se la, m pa gen tout modèl ipokrizi sa lakay mwen. Son jou pou kòmanse Tony. Pa fè bagay konsa. Men son chanjman kòmanse Tony. Non, non, non, non. Sa pa mizik, sa pa bon mizik pou pou di pou 7 DJ tou monchè. Ah, nou Non, men li, seriez. men son mesaj li ye, nou konn jwe Blaze One, nou konn jwe yon pakèt mizik Ou konn jwe konsyans. chansonèt fransèz Tony Mix, Ou konn reseziw, Oui, reseziw. oui, non m'ap tande, Hein, se Enben. sa m'ap, se sa m'ap di Jerry, se sa m'ap di Jerry, mizik lan ka jwe, li gen bèl mesaj, kòmsi gen de moun kòmsi yo di ke ah, mizik sa pa pral mache, se pa mache a.

Ou ka jwel. Menm nan intro a Tony. Tony ka jwel nan kòmansman set ou ka. Tony, ou reyalize ke, ou reyalize ke ou nan yon nivo kote ke ou ka fon set epi ou poz, epi ou fè 2 minit silans wap anime foul la pou kont ou.
Alèz mwen, 2 minit. Enben donk kot sa ou pa ka jwe a? Tande, si se pou jwe m ka jwel. Enben m anvi ou anvi wap jwel nan debi set ou. Tanpri. Anben map jwel pou ou. Men mwen menm si mesaj map bay la se mwen kap bay li. Wap wè bon reyaksyon.

Bagay sa yo Ou konnen chak jou m verifye platfòm sa yo Yo pa janm poste mizik Janjan an Pou m moutre w ke yo pa renmen Janjan vre Kòmsi se jis M pap Mesye m ap klè avè nou M pap ba nou manti Sa m ap di a m konnen Nou konnen ke se dire Tony Mix lan avèk siksè m ki deranje kèlke moun On minimòm 8 ki pa menm anpil menm Misye fè twòp tap mennen Poukisa tout sponsò se li Poukisa tout bagay se li, o wi lap bare entèl. Nou konnen se sa yo ki pwoblèm nan mesye, se siksè a ki pwoblèm nan. Kounye a m pral di yon bagay. Wap wè tete yo soti, ok lap byen mache, moun kontan bay. Ou konnen gen kèk grenn moun kap di w wi, li fè rimiks avèk Avicii, se paske, sa vle di fòk gen yon bagay pou yo di kanmenm menn. Tony, nan nivo w ye la pou mwen menm, ou pa dwe nan tande sa yo menm. Non m pa okipe yo non, but. Kounya ou genyen ki di nou nan moman la e Santorini liye e bagay sa tout. Eske w la? Komsi se siksè a wi komsi ki deranje yo wi. Li ba ou dyare. Nou gon gwo, nou konnen ke nou gon gwo pwoblèm, menm moun ki nan antouraj ou, menm moun ou nan menm biznis avè yo, wap fè menm metye avè yo. Yo genlwa pa ka di w sa, men nou konnen ke dèfwa bagay la deranje yo, men yo pa wè ki jan ke yo ka di l, ke yo ka fè. Men menm konsèy ke m gen pou yo men, imediatman ke siksè yon moun ba w pwoblèm, l ap difisil pou reyisi. L ap difisil kòm si pou kipòp avèk travay ou. Depi ke ou pa aprann apresye. sa yon moun fè monchè lap difisil anpil kòmsi m gad ou pou pozitivite a vin lakay ou sa vle di se apresye youn Yeah mete san pou Tony mete san mete san mete san real talk Sa vle di moun yo anpil mwen menm m pap janm di ayisyen pa sipòte m m pap janm di sa yo sipòte m anpil men gon ti minorite zwit

Kijan m ka kontinye yon meyè moun pou ke yon moun tankou timoun mwen ka toujou anvi menm jan avèm chak jou baz. M panse pi bèl videyo ou te poste se lè Sheldon ap kriye pou l di l anvi menm jan avè w. Sa se yon siy ke deja nan lavi misye ou pote anpil chanjman e w ap fè yon bon travay menm. Paske se pa sèl misye k ap gade w k anvi menm jan avè w. Gen lòt jèn ki enspire de ou menn.

Kòmsi gen gen gen gen nan espas ou ye, kòmsi gen de bagay kòmsi ou ap wè ou ka patajel a tout moun. Eske w la? Ou ka patajel avèk kòmsi se pa sèlman vini di I don't give a fuck de moun kap pale blablabla non. Fòk ou ka fè yon rezime tou paske se pa sèl mwen menm tou. Gen anpil atis man. Kòmsi gen de moun ki kòmsi ki egri de yo.